Oh bagay yo melanje. Ah bon Dieu, gad valè nèg ki gen sida atè a la. Gad valè nèg ki gen sida atè a la mesye, gade, gade, gade, gade. Konbyen nèg ki gen sida atè a, chaje nèg atè a la ki gen sida la. Gade, gade, lap pran plezi, gade, gade, gade, gade.

Yo bat bouda yo tou. Ti bouzen sa sal te sendomeng an. Pil neg la pran sida nan menl la. Men kounya la pa vini nou tout la. Bwa kale. Che gade bwa kale.
Yes. Yes. Oh shit. Yes. Sida.

Mwen vle konn a nèg yo la anpil nèg deyò a gen sida la kounya m konn sa anpil nèg deyò a gen sida la yeah yo bat bouda yo twòp ti bouzen sa sa te sènen nou anpil nèg la pran sida nan menn la men kounya lap avili nou tout la bwa kale shit gadon bwa kale
Gyèt manman chawony lan kalanbe a gad kokom anba chal in then lap denigrem. Kalanbe a ap gad bòbòt mwen anba chal lap denigrem masisi pussy world se bwa w konn pran nan tou mounda pa fouye dyòl ou avèk Pa fre djòl ou nan koze moun kap pran bwa nan tou koko. M konprann bagay la son bagay ki senp men son bagay la trè konplike. Paske ou menm se nan tou moun dòw pran bwa. Ou pa renmen fanm. Si w te renmen fanm, ou pa tap chita ap di kaka avèk fanm konsa. Si w te renmen fanm, ou pa tap nan joure fanm. E paske Oscar pa renmen fanm, Oscar pran bwa nan tou moun da.

Epi gen egare, gen bègwè, kap peye 60 dola nan kòl video pou yo ka pou fòm sa, pou 5 minit, pou 2 minit. Pase sa, koko sa pa pou 20 dola. Sa ou mèt gen sida la. Pase ou tèlman mennen tèt ou mal. Vin an nèg yo la, anpil nèg yo a gen sida la. Son bèl ti moun men. Anpil nèg yo a gen sida la.

Kounya yo vin retounen w. Kounya ok, m fè nenpòt 5 jou Texas. Apre sa, mwen ap poze m kesyon. Pou mwen, m panse entèvyou, ok, m ap reponn, m ap reponn. Y ap mande m si yo vyole m. M di wi. Bon, yon pakèt bagay y ap poze m. Paske jan m sot bat yo di m, di tout bagay sa yo. Di yo vyole m, di yo bat mwen, di kay mwen boule. Gen bagay li pa t menm di m mwen di. Bagay rasis lan, li pa t di m di yo. Oke, w pa bezwen di tout yo, paske w konnen nou live, n ap nòmal la.

Chage nèg ki gen sida la.
Mwen veye kò nan nèg yo la.
Anpil nèg deyo a gen sida la kounye a. M konn sa. Anpil nèg deyo a gen sida la.
Yo bat bouda yo twòp. Ti bouzen sal sa l te Sendomeng anpil nèg la pran sida nan men l la. Men kounye a l ap avili nou tout la. Bwa kale, chen kale bwa kale. Ok sorry sorry ok m final ayiti m final ayiti m ayiti kounya m nan pati ayiti a m final ayiti lèm rive ayiti tout moun m tcheke pa gen moun premye moun m rele se wap tap se toro a m di nou polis yo kap kenbe nou yo pa vle lage nou yo mete nou nan prizon ayiti pou 5 jou nap domi nan siman oh poukisa

Pa bliye subscribe guys. Atis pou kalamite sa yo legliz m tap antre wi. Ou potko fè madivin. Mpa di bagay madivin nan mpa ladann se jis yon eksperyans e eksperyans lan se yon mennaj mwen kite fèm fèl. Waww.
Men mennaj la nan gason. Ou pat fè yon eksperyans nan gason. Li te fèm fèl avèk yon lòt fi l genyen. Mennaj ou a renmen gason?

Mari. Ok. Ou fè eksperyans sa. Ou pran fi tou onk? Hein?
Ou pran fi tou?
Nan, fi k pran m.